Si Claude ka rive nan yon sitiyasyon lap joure avèw se paske misye son eyan dwa ok sil kapab nan mitan yon manb CP avèk yon PM se paske misye son eyan dwa e li son mafya konsekan. Apa pawòl la?
Tan tale ta tèt avan mò misye ap byen pale tande peyi ya ebyen sim gen reprezantanm si gon pawòl ou bezwen transmèt wap wap bay pawòl la wap bay reprezantanm pawòl la Reprezantan menm ap retransmèt mwen pawòl la? Poukisa se Claude tout jounen, se Jean Charles Moïse tout jounen? Sa son dezòd! Son dezòd! Paske, pouki, a ben, ok mesye, si nou enterese kon sa, se nou menm, nou te dwe mete non nou nan CP a, olye nou te voye reprezantan. Si nou voye reprezantan, e ben, ke reprezantan yo pren responsabilite yo, kòman pou nou rankont? Vert hilaire la epi jean Charles moïse la anplis sa sa t son dezòd. Kadègèy humm chèche manje ou apa em kite misye fin pale. Vin yon sitiyasyon pou yon nèg di ke wou pral arete misye ba la se enterè ki tap diskite paske si Claude pat yon pèsonaj enpòtan li pa tap ka nan mitan yon CP yon prezidan CP yon konseye CP li pa tap ka nan mitan yon premye minis fòk ou konprann sa frèm. Kesyon de bagay fè entimidasyon ou di ou pral arete nèg ou pral sesi ou pral sela tout sa yo se rans yo ye an matyè de mafyozo se pa entimidasyon ou fè mèt la se swa ou delivre swa ou gen pou delivre ansanm avèk nèg la ou di mwens li touye ou touye li e sa pou fè wi kesyon de bagay arete nèg di wap entimide nèg mete nèg nan prizon se rans li ye se paske ou genyen sa se abi dotorite wap fè paske si ou te respekte tèt ou sa ti klod ap fè nan mitan. Yon prezidan CP ansanm avèk yon PM se paske misye son eyan dwa. Sil pat yon eyan dwa li patap la. Donk kesyon de bagay voye moun fè entimidasyon pou aretel la wap itilize wap fè abi dotorite ki demen maten ka retounen kont ou tou. Mwen mpa konn Ticlod. Mpa konn Ticlod mpa konn abitye fè politik ansanm avèl men sil ka la yon nèg kap reflechi misye son eyan dwa. Epi se fini. Son dil ki tap bwase nèg yo enève yo pale. Ou konprann se sa bagay la ye li pa lòt bagay. Sa w di blan an? Kouzen,
misye se tout moun misye itilize pou rive la. Misye itilize tout moun. Yo di Gary nan fè koken?
Misye itilize m. Li itilize tout nèg pou rive la. M pa bezwen site non lòt nèg yo. Sa w di m la? Nou met kòb nou deyò, nou met lajan nou deyò. Misye itilize tout moun. Kouzen, si w ka wè w mwen menm kanpe devan vila dakèy. Map defann yon bagay, m pa yon nèg ki janm foure pye m nan yon bagay san ke mwen m pa pale a mèt afè a. Se tout moun misye itilize. Misye konprann ke pratikman gen nèg ki nan kaka avè l. Sa w di m la a? Ou wè misye ap arete Ti Claude demen maten, lap mache arete pi fò nèg nan peyi Dayiti paske. Zen an fe, zen an pete. Gary Gary lè pa konn sak politik Ayiti a. Ase epa de nèg la kap plen yo diw Gary Conille a se yon koken li ye wi poul ka vin la epi se yon forom nèg yo ap pale la wi e plizyè nèg politik e gen lè ansyen mèt jij gen anpil gen non yo site nap tande la pase janm wè sou forom nan la se yon forom politik nèg yo ap pale men talè mwen m di nou koze nou. Gary conille genlè bay anpil nèg kou wi la. Sak pase bien aimé? Sa misye fè? Misye poul ka vin premye minis li dwe mache ofri tout nèg lap fè osi lap fè osa lap ba yo pòs. Kounya genlè lèl fin premye minis yo bal apa konsa l pa fasil. Koken pete. Nèg yo foure pye yo nan tchaka. E sa w tande a la? Gary la pral mache SS wi la. Talè w tande manifestasyon nan degwenn ni la wi. Vle pa vle fò l ale wi. Anben misye genlè pa konn sak Ayiti a. Misye Genle Wol etenel Genle sat fè nèg yo te pase sou mwen avan yè pou wè vin ou dim la bo chè fò nan kouraje Nèg yo te konn sa yo tap fè M pa tap ka pale jodi a non apa Genle se sat fò wè nèg yo te vin ofri m la ou pou m defann Garry epi ap voye frè ban mwen chak mwa Ap ou wè Wol etenel. Mezanmi kontinye sipòte TT tande Tantasyon yo anpil deyò a Tchaka a gate wi la kote mouche. Nèg ki te ede misye rive la tout nèg pral pale tout nèg pral pale e gen de nèg frèm ki batay ki goumen pou misye rive la l pa menm konnen yo menm donk sa vle di ke sal konnen yo li ka fè arete yo ou di mwens li ka fè touye yo men sal pa konnen yo Se yo menm ki plis konsekan, se yo ki plis valab la. Sa m di a, m siyen dèyè l e m konprann sa m di a gen anpil nèg ki konprann li. Misye itilize tout nèg. Se pa san rezon ou tande yon jounalis konsekan k ap pale, tout nèg ap pale. Misye itilize tout nèg pou rive la a kouzen kote li a. Ou konnen mwen m pa nan kaka, se yon kalbas gandyòl m ye, m pa janm kache anyen mwen. Misye pa gen nèg li pa itilize. Rele nèg vè minwi, rele nèg vè inè dimaten, rele nèg a dezè, rele nèg a twazè. Epi msye annik rive kote l rive a la frè mwen epi msye montre kiyès li ye. E tout nèg konprann bagay la, tout nèg ap swiv msye. Tout nèg ap swiv msye. Donk msye pran tout nèg pou enbesil, kouzen l pran tout nèg pou idyo. Si Ti Klod ka la a se paske Ti Klod se yon mafya konsekan. Paske ti Claude pa nan pouvwa, li pa ankenn kote, li pa kap nan mitan yon prezidan, yon konseye prezidan ansanm avèk yon PM. Se paske misye son nèg valab. Talè, talè, talè. Si m byen konprann sa k ap di la, èske nou dakò avè m pa gen anyen de peyi k ap regle? Paske tout nèg sa yo la t gen tan kouri la a, epi ki gen tan vle pran abòtgari sou dosye Claude la, Nèg yo se parèt, yo parèt fristre tou. Se kòm kwa se de nèg ki te sèvi a Gary, epi Gary poko rive sou yo. Sa vin fè ke ou santi pa ganyen de peyi kap regle vre. Tout nèg se chèche ap chèche. Brase nan brase. Sou pe, ou e peyi da iti. Son peyi difisil. Merci a toi Jean Paul. Merci a Gabael Camille, bienvenue. Tande wi. Sa vle di tout sa k ap fèt la, Ayiti pa ladan l. Ooh. Rete. Ayiti pa la non. Tout nèg yo e manje yo ap chèche nèt wi. Bon. E banm kite n tande misye tou. E pa de diskisyon non t gen la. M wè plizyè bon mwen nenpòt 1, 2, 3, 4, 5 on nèg voye banm la. Gen gwo diskisyon kap fèt la. Son fowòm.
Misye itilize tout nèg pou rive la. Li itilize tout moun pou. Misye pral mache arete moun pase sa w pa konnen. E gon bagay misye pa konprann, Carlos Hercule se yon jiris konsekan, se pa nèg ki janm rantre nan salopri pou moun. Ni nèg nou wè ki komisè gouvènman an tou. Nèg sa yo pa konn rantre nan salopri. Nèg sa yo se 2 fen jiris yo ye. Fen jiris, homme de loi, fen jiris nèg sa yo ye. Ou konprann? Donk mwen menm m pa wè kiyès misye pral itilize pou l entimide moun. Paske yon nonm dan lavi, yo di w rekonesans se yon lachte li an politik, men gen sa yo rele desans, gen sa yo rele triti. Misye konprann kòmsi gen nèg ki nan kaka avè li. Èske w konprann sa m vle di w la monchè? Le type se trompe. Misye ap mache arete tout moun paske se suiv y ap suiv misye. Gen anpil bagay ki pral pale nan peyi Dayiti. Gen anpil anpil bagay ki pral pale nan peyi dayiti pa janm jwenn yon jenn gason engra konsa mwen menm m pa janm wè sa nan vim mwen menm nan ann rete tann poun wè.
Mwen salye nou dayè wè mwen menm kòm wè li mwen menm sa yo nou pap pran nan sa yo entimidasyon yap entimide Claude pou lòbèy dayè si Claude te nan yon reyinyon lakay Gérald Gilles se paske li son yandwa. Si Claude te ka chita, dayè se pa nan egzèsis fonksyon premye minis lan, se nan brase bil peyi a, nan vòlè, se nan al fè konplo pou vòlè, pou dechèpiye leta, pou pran tout enstitisyon leta yo bay vòlè, bay mafya. Donk se te dil mafya ak mafya. M pa kwè dcpj ka antre la. M pa kwè nèg yo ap sèvi avèk lapolis lan pou yo politize lapolis, une fois de plus. M pa kwè sa. M pa kwè l. Paske sa li inakseptab. Vòlè k te gen rankont avèk vòlè yo goumen, youn te dwe touye lòt oubyen m pa konnen sa k te dwe touye tout lòt ki te la. Paske se te bagay chanpwèl ki t ap rele bagay mafya ki t ap rele bagay vòlè. Donk omwen n ta di yo ta diminye kan vòlè sa yo. Malerezman bagay la pa t pase konsa. Men afè nèg ap vin bay nèg la presyon, bagay voye dcpj al lakay li radòt. Li radòt k ap fèt. La mafia ki tap fèt, lap entimide nèg la. Pou kisa entimidasyon an? Bon premye nèg la dwe anba kòd se ta Garry Conille ki ta dwe anba kòd wi. Donk dim ki jij. Ou wè sam tap di an? Kounya Garry Claude gentan jwenn senpati. Misye gentan jwenn solidarite mafia parèy li. Rezon an senp. Si Garry Conille te serye misye pat nan mafia vre. Si et yon bagay fòmèl ki tap fèt, dan limedya Claude tap anba kòd. Imedyatman Claude te anba kòd, Garry kounya tap eksplike rezon an. Men pwiske son bagay koken tap regle, ki andeyò dayiti, se bagay manje, se bagay pòs ki tap diskite, Ebyen loske gen 2 nèg 2 dilè kap fè dil ansanm ap gen zam ki rale ou konprann sap di w donk son se jwèt koken kap fèt jan se se ristil jwèt koken nèt wi Israel Emmanuel tout nèg kounya ap fè koken Ayiti pa ladanl se manje nèg yo ap chèche. Ah son peyi difisil papa. Peyi konplike nèt wi frè mwen kitel roule ti John. Kite koni nan dosye bagay koripsyon CIRH ki jij devan ki jij dosye li te pase? Rete. Kilèl te rantre an Haiti li tal devan yon jij? Gen yon jij te statye sou dosye li? Gen yon nèg la t sot pale sa talè a la ebyen piga e menm misye non kap pale la. Rete. Ou wè nèg yo bay ti Claude rezon wi la. Ebyen klan koken an wi kap frape la papa. Pa gen sa. Ebyen jodi an kounya pou moun ap vin di sa. Bagay mafya a mafya ki ta ap fèt. Donk si y ap arete arete tout vòlè, arete tout mafya. Nèg k ap vann pòs, nèg k ap mande moun lajan pou pòs. Bagay vòlè. E nan salon vòlè nèg yo t ale. Pou Izayi Kay e e la yo t ale. Donk nan salon mafya nèg yo t ale nan tou pèleren an Verite yo t ale Pou usa ye la yo ale.
nèt ki tap regle
e pa gen moun kap pran sa nan men ni Garry Conille afè yo konnen yo pral arete lòt vòlè a nou pap pran sa nou pa pou vòlè a non men sa li pa li pa kapab fèt. M sezi. Bon nou menm ansanm òganizasyon. Rete.

ki konprann ke l pral vin entimide moun la, l pral vin ba moun presyon la. E n ap mete an gad le chef de la police, a savwa Monsye Normil Rameau, pou l pa rantre nan kote Garry Conille ap foure l lan. E nou mande tou minis jistis lan. Pa rantre kote Garry Conille ap vin foure w la, se vre l fò minis jistis, atansyon! E nap mande avèk le komisè di gouvèneman, anpil moun konnen s on òm dwat, pou l pa rantre la e n konnen l pap rantre la kote Garry Conille vle foure l lan. Paske si Claude Joseph ta nan reyinyon an jan ke lansyen majistra, òm de lwa, Jean Claude Douyon sot dil la Donk se te nan dil nèg yo te Se te mafya ak mafya k tap frape Donk jodi an m pa wè rezon pou Garry Conille konprann m tande nou aprann ke sa l di la pa rete Claude Bon n ap tann sa nou menm Garry Conille pou w wè si dyòl la pap kòmanse Paske s on mafyòye mafya on ne peut plus menteur Ou itilize yon pakèt moun ou vin la ou konn se wou yo vin ba. Di ebyen jisteman sa se yon trè trè bòn nouvèl evidaman nou pral ba w plis detay san konte ebyen nou aprann jisteman gen yon toutè youn nan ekip swadizan vitelòm yo jèn gason jèn timoun misye pran bwa kale evidaman nou pral touche sa pou ou san konte gen plizyè lòt aktyalite e Pradel Richardson bonswa bonswa.
Bonjou Jimmy, bonjou Richardson, bonjou avèk tout zanmi yo. Son plezi ebyen pou nou kapab enfòme nou se nan kad enfòmasyon yo. Ebyen enfòmasyon an detay ebyen nou prale direkteman pou n di w ebyen ki enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a ebyen o nivo de peyi Dayiti. Ebyen n ap di w genyen pakè Okay ki yo menm yo mete. Yon òd de depo kont Kelly Saint Martin di KK de Nazareth ebyen nou konnen ke se yon patizan zele ebyen ansyen komisè gouvènman Okay la Richemond ebyen misye li menm yo fèmenl nan prizon epi bwa kale a poko fini Paolo se yon ti jèn ki te sèvi antèn nan baz kraze baryè zòn Metivye, ebyen misye li menm li jwenn yon bwa kale jodi a, yon ti jèn, ebyen se sa ke yo menm yo ap fè. Lòt enfòmasyon n ap gen pou n kapab devlope pou ou, ebyen kote ke nou pral gen chans ebyen pou n kapab ebyen swiv kòman sitiyasyon li menm li prezante, gen chèf operasyon polis o nivo de peyi Meksik, ebyen misye la li mouri, ansasinay, yo ansasinen li. Epi nou konnen ke gen Linda Greenfield ki li menm ki anonse ayè lendi a yon asistans imanitè de 60 milyon dola epi veyikil blende ebyen pou sekirite o nivo peyi Dayiti. Vwala se enfòmasyon sa yo avèk lòt nap gen pou n kapab devlope pou ou yon lòt fwa ankò. Nou salye Richardson.
Bonjou Jimmy bonjou Pradel nap di bonjou a tout moun ki toujou branche chanèl moun afè bon TV efektivman nou chaje pwen la nou bal debat la nan kad emisyon sa pou jounen an ebyen se kisa yo ye nou konnen ke kèk tan la depi ke nèg 400 mawozo yo kipe kwadèboukè la enben lapolis avèk lame mennen operasyon yo pran yo sanse rekipere yon pati nan kwadèboukè. Epi tou, plis ti tonton sa a ki nan blòk Metivye, k ap travay pou Vitelòm, enben, misye, popilasyon an pran li, yo ba li Bwa Kale. Se kèk pwen la nou pral debat la nan kad emisyon sa a. Djimi, Pradel.
Wi, yon lòt fwa ankò, nou salye tout zanmi yo. Se yon plezi pou nou menm nou kapab enfòme nou. Nou prale, ebyen, onivo de vizit ki te fèt, ebyen, kote ke Linda

e lapolis nasyonal dayiti ki li menm ki ap mennen operasyon ebyen nap wè jan ke operasyon yo fèt la ebyen pa gen koze ke moun ap bay yon seri de enfòmasyon ebyen gen polis nasyonal la ki reprann kontwòl Duval ki prale o nivo de kafou marasa a lansyen avanpòs de fòs lame dayiti ebyen yap pwogrese vè ebyen meri kwadèboukè ebyen konntenè enstale pa gwoup mawozo ebyen yo anlve yo epi wout la vin arive debloke ebyen youn nan lyetnan lanmò 100 jou yo ki tap kòmande duval misye tonbe ayè gen plizyè lòt ebyen mawozo ki tonbe tou men chif la reyèl e enkoni et enkoni ebyen si tout bagay pase byen ebyen nap do kwadèboukè kapab libere vè lafen di mwa ebyen Van sanble finalman ap retounen ebyen nap rete ebyen pandan ke bandi yo menm yo ap fè la une de l'actualité ebyen la police li menm lap travay ebyen pa gen kesyon de e pou e la e bandi yo konnen travay ke la police ap fè men ado ke gen anpil bandi ki tonbe ebyen e e o nivo de zòn sa e Richardson.
Bon wi efektivman nou konnen ke genlè 400 mawozo yo aprè ke yo te fin. Wi, nou konnen nèg k ap fè mawozo yo, apre ke yo te fin eseye pran kontwòl Gantye, sa te vin fè ke Direksyon Jeneral Lapolis la te mete plizyè inite deyò pou wè si yo kapab rekipere Gantye. Enben, sa vin fè ke ni yon seri de inite ki anndan Lapolis la avèk Lame a te tou pwofite mache sou nèg sa yo. Sa a vin pèmèt ke yo rekipere yon pati nan Kwadebougè, n ap pale de Duval. Duval la ou konnen nèg yo te chaje ti mesye ak zam yo te mete atè a la. Chèf baz sa a ki Duval la, misye pèdi lavi li, misye mouri. Men, te konsi de konntenè tou yo te mete sou tout wout la, tout bò lise a pou al mennen w nan mitan santevil Kwadèboukè toupre meri a. Enben, jiskaprezan n ap pale w la, lapolis rive pran kontwòl tout zòn sa yo. Men. Pwoblèm nan sè ke, sè ke lè nèg yo fin mennen operasyon sa yo, yo gon jan, yo pa rete sou plas, yo ale. Se sa k fè aprè sa w wè menm bandi sa yo tounen, yo repran kontwòl zòn sa yo. Kounye a popilasyon an kwè lè w fin mennen operasyon sa a, se pa ale pou ale, se tou rete la, kite baz ou la, tabli baz ou la, epi pou w mache sou nèg yo. Bon, se sa a ke anpil moun swete, men.